24 septembre kap vin la se jou ke nou pral ouvri lig dè nasyon an e kote nou pral afwonte ekip Trinidad lan e nap genyen pou nou afwonte ekip Costa Rica a e match sa kap gen an 2 repriz kote yap resevra nou e nap resevra yo tou e match sa ki deja te fikse pou li jwe e nan peyi Jamayik nou poko konnen si tout bon vre lap jwe kòm te gen yon entèvansyon ki tap fèt pou match sa te jwe nan stad ki nan ki Okap lan. Sen Viktò, nou poko konnen si tout bagay ap gentan òganize men sèl la sèl choz ke nou gen nou konnen ke nap genyen pou nou resevwa ekip Kosta Rika a kote medya Kosta Rika yo ki voye anpil nouvèl tansyon bay bay seleksyon Ayisyèn nan e jiska prezan nou pa gen okenn twit ki fèt jwè yo fè silans yo men sèlman yo konnen ke yap travay byen ke nou vrèman anreta nan prepa nan faz de preparasyon nou yo. Sa vle di ke nou sot pase yon pakèt tan la a e poko kapab gen antrenè, gen yon destabilizasyon ki fèt. Nou poko konnen si ke kòman sa pral ye, men alarive de David Badja, nouvo seleksyonè ekip ayisyèn nan, nou kwè ke gen yon chanjman ki pral fèt e gen anpil dosye k ap pale la a byen ke pèp ayisyen an e kominote ayisyen an pa t vrèman aksepte Ansanm avèk chwa Monique André a ki se David Badja kòm nouvo antrenè seleksyon ayisyèn nan. Men la sèl choz ke nou konnen ke misye parèt la tou fe tou flam, grenadye alaso men mwen nou kwè ke misye pral ba li pral bay tout prestasyon l e tout sa l genyen nan dyakout li avèk seleksyon ayisyèn nan. Byenke misye gentan fè aparisyon e plizyè jwè nan seleksyon ayisyèn nan men nou kwè ke E nou ta sipoze la soti an premye nan poul kote nou ye la nan zòn nan e nap genyen tou pou nou afwonte ekip Repiblik Dominikèn nan, seleksyon dominiken an ki vrèman ap yon match ki vrèman enpòtan pou seleksyon ayisyèn nan kote medya dominiken yo ki ap fon pakèt pale anpil e yo vrèman nan faz de preparasyon pou nou. Dayè nou konnen depi se foutbòl, menm si foutbòl se lanmou, se yon konpetisyon, e dominiken deja gen yon hèn pou ayisyen depi nan foutbòl, depi nan spò, e bon nou kwè ke e David Badja pral bay tout li menm e match sa pral soti yon match mistè e pral soti yon match ke nou pral bay yon leson foutbòl ansanm avèk seleksyon dominikèn nan. Antouka rete konekte ansanm avèk nou, nou pral baw en kèk enfòmasyon, pa ale rete tande sak gen la gen anpil bagay, gen e. David Badja gen anpil bagay nan djakout li la, misye deja fè grand aparisyon l nan seleksyon ayisyèn nan e gen kèk koze ki kòmanse manyen. Rete konekte, n ap vini nan kèlke minit. Anpil moun ki kontan, gen anpil moun ki pa twò satisfè e gen anpil moun ki eksplike ke poukisa yo pran tout tan sa e pou se sa yo ba nou kòm non David Badia. E yo estime ke pou sa k te pale, yo te pale avèk Ernesto Valverde, yo te panse se t ap yon non ki bokou pli ronflan. E par contre on est venu avec David Badia. E jis avan m rive sou Ralph ki pral pale m enpe de mesye a, Marc Eske ou te atann ou a David Badia ou byen avèk kèlke choz de pli lou, piske yo tap pale de Thierry Henry, yo tap pale de Ernesto Valverde, donk on s'attendait a un nom beaucoup plus populaire, men se David. Bon, nou pat konnen, premyèman yo pat di nou kiyès se postilan yo. Se te spekilasyon ke m tap fè de Lamouchi, de Thierry Henry, de Valverde, de Parker Cesse, de tout moun yo te site yo ki gen non wonflan yo, ki deja fè eksperyans nan seleksyon. Ou mande yon lis de postilan li ka di bon ou gon ide. La m pa gen ide sou pèsòn yo just lage yon moun ba nou e bon se te nou tap tann li lontan nou te bezwen konn kiyès la depi depa Migné e chak maten la Vava lap plenyen e kòmsi kote nou antrenè a kiyès ki antrenè lap eseye jwenn enfòmasyon pa ka jwenn e se sur ke se tout piblik la ki tap tann enfòmasyon sa men lò lò m pa konn nou konnen. Karyè misye. Lè yo ban non l lan, nou pa t janm tande non sa a. Nou pa bay tèt nou manti. Nou pa t janm tande non sa a. Nou bije al Google li. Sa di se Google ou al Google ou al chèche karyè misye ou wè ke l te pase nan plizyè, bon m ap kite yo al vin avèk detay yo talè. Men, premye bagay ki bay, se premye fwa misye pral antre nan yon seleksyon. Sa trè enpòtan. Ki eksperyans li gen nan seleksyon, sa m pa wè l. M pa wè l nan chèche, nan fouye sou misye a. Donk, m pa konnen, bon se kritè, èske gen se kritè, se kritè federasyon, nou pa menm konn ki kritè federasyon t ap chèche.
Alò, David Badia kiyès li ye, Ralph? Kiyès ki David Badia?
Bon, misye gen 51 an, li ne a Gavà, ok, an Espay, misye gen yon lisans UFA, lisans pro. ok, ki pèmèt li ke l ka antrenè klèb pwofesyonèl e seleksyon, souvan di de li menm, se ke li renmen konstwi ekip ki gen konviksyon, ok, e ki gen yon idantite klè, e ke kote ke, e sa k enpòtan pou li tou, se amoni anndan vestyè la. Donk, sa se sa ke nou di, li di. Kounye a, pakou misye,

Konbyen gòl ke ekip yo te konn bay an mwayèn pa match ok li amelyore ok apre konbyen pwen ke yo fè tou msye kanmenm ok tou wè sa ke nan eksperyans Antalyaspò la li te pran ekip la an setyèm pozisyon li fini avèl an dezyèm pozisyon ok nan pa Fenerbahçe a ok ke ekip la te konn fè zewo pwen 94 pwen pa match lè fini li metel a 1 pwen 76

e 25 viktwa la mete la otou de 29 pousan to viktwa la ki yon ti kal deranjan men kote bagay la degoutan an se ke ou ka di pwen fèb misye se ke li pa janm antrene yon seleksyon li pa konn foutbòl e konn kakaf la ditou e rezilta sa yo oke tou sa ke yo montre ke defwa oke ke sistèm ni an oke li konn bwè dlo donk kisa ki filozofi misye misye defini

Au meilleur. Donk, nou pale deja ke misye afeksyone 4-2-3-1 an, pa moman tou li konn itilize 3-4-3 a, ok, ke anpil antrenè katalan, ok, tout sa sa ke e depi Cruyff renmen. Donk, misye, ok, se sa ke li renmen. Misye, kisa l ka fè pou nou, kisa l ka pote pou nou, se ke misye gen abitid pou li devlope talan, E donk si nou, si gen jèn ou byen gen de jwè ki bezwen entegre e seleksyon an msye gen abitid sa a. E mentnan ok e pou nou wè msye o pye o pye di nou. Msye gen abitid sa a. Li gen abitid sa a. Wi kote ou wè jwè yo chak jou. Toutafè.

Ki sa yo wè e ki sa ki te kritè de seleksyon yo. Èske w ap ban n tout detay yo? Transparans nan kontra a? Ki kontra l?
Ki objektif ou ba li? Yo pa di anyen nan sa yo non. E alò jisteman an palan de objektif ou tonbe byen Marc paske seleksyon gen de nouvo defi ke yo pral rezoud e nou pral gen lig de nasyon.

Kòm enfòmasyon, pou seleksyon nasyonal lan ki fèk soti nan koup di mond, e sa e premye volè kesyon, e dezyèm volè kesyon an Marc, e se ke yon antrenè tou depan de non li, li atire yon seri de jwè. Gon pakèt jwè ke n te vle nan koup di mond an n pa t genyen yo, èske le non David Badia kapab atire jwè sa yo? Bon, M pa panse non, onètman m pa panse non ap atire jwè yo. Petèt anvi de jwe pou peyi a, e anvi oubyen wè ke se sèl chans, ann pa bay tèt nou manti, se gen de jwè se yo pa vini bonè paske yo gen espwa jwe nan lòt peyi ke yo gen nasyonalite a. Men. Lè yo wè petèt chans yo pa gen chans pou jwe pou yon seleksyon nasyonal, yo ka men gen ki anvi jwe pou Ayiti a deja, sa nou pa gen pwoblèm ak sa. Bon, nou konprann yo, men m pa panse ke èske misye ase konvenkan, m pa konnen, m pa konn eksperyans misye nan anyen. Nou pa ka di anyen bon. M ta pral poze, kesyon m te gen pou Ralph, ou di ke misye di li renmen ekip a konviksyon. Eske klèb li te ba yo te ba yo konviksyon? Eske se nou wè, nou te wè, nou pa konnen. Sa l vle di pa la, m ap eseye entèprete l, se ke li pa trayi ide l. Sa di ke li mouri avèk ide l. Se pa jan de ekip, pa egzanp, si son ekip ofansiv ke l ye, Li pa pral chanje ekip la ok pou advèsè a ok tout sa ke li menm lap vin jwe foutbòl pal. Se sa mwen antann ke li e son ekip ok ki gen konviksyon. Donk misye li plis yon taktisyen ke l teknisyen li pa li pa li pa jwe an fonksyon de jwè ke l genyen se jwè ke l genyen ki pou rantre nan sistèm li an. Bon gen sa tou men bon mwen m vreman m pa.

Gen jwè la yap mouri pou li, yap mouri pou li. Kèlkeswa klèb la ale a nèg yo msye pa, se bon yo konn al bay sa. Yo te konn al bay. Al gade li sou Netflix. Wi, eske msye gen ora sa, eske nou pa konnen. Bon, jiska map bal benefik mwen m poko wèl a lèv. Mwen pa pral jije, mwen pa pral jije anyen, m ta swete msye fè bon travay.
Ou te reponn premye kesyon, m pa soti premye kesyon non, m reponn dezyèm nan. Alò non, premye kesyon se te sa, eske non sa Lè w jwe tande l. Èske non sa ka atire talan? Ka atire talan. Pa kont youn nan bagay ki enteresan nan CV misye an, sè ke misye fè konfyans o jèn. Yo gen anpil ti jèn la ki nan U19 la ki gen anpil talan. Fò l vini. Minye pa janm anpil Ayiti non. Menm si. Men Minye san lè plen.
Non menm si.
Minye plen anpil paske l pa ka met pye nan Ayiti. Menm si l pa vin gade, èske l ap bay tèt li mwayen pou li konnen ki sa k ap pase? nan football ayisyen. Ou renmen nou moun. Mete de scout. Mete de moun la. Sou teren an. Moun ki pou voye imaj pou li. Ki se zye l. Non selman pou yo voye imaj pou li. Men pou yo bal on kont rendi ok de sa yo wè. Fok yal nan match ok e pou yo wè. Li menm li gen dwa pa la fizikman men fol gon lame sou teritwa a. Kap dil men ki sak gen. Men objektif premye an se. Se Ligue des Nations e Ralph. Ki byento la.
Ki byento. Men Ralph kòman ou wè yon seleksyon ayisyèn, ann pa bay tèt nou manti, ki pase a kote pandan koup du mond lan, an depi du fèt ke n te nan poul Brezil eksetera eksetera, men de fason kontab nou pase a kote e avèk nouvèl antrenè sa paske ke Minio o mwen Li te seleksyonè adjwen Kamewoun ki te bat Brezil 2 pou li fè diferans seleksyon.
Men mesye sa a e pou Lig dè Nasyon an an patikilye, ki advèsè ke nou pral kwaze, sa n ap atann de li? Apre koup du mond lan, mwen kwè ke, mwen te kwè fèmeman ke seleksyon ayisyèn nan ap bezwen yon seleksyonè ki fè l grandi taktikman. Sa m antann pa grandi taktik lan se ke mwen twouve ke ekip la manke strikti e ekip la manke e solid san balon. Lè n gen balon nou trè vilnerab. Donk mwen kwè ke se la pou nou ta ale. Paske an ske a trè oke a kalite ofansiv yo nou genyen yo. Nou gen Providence, nou gen eksperyans, nou gen anpil jwè ki ka fè diferans lan. Ofansivman Mwen kwè ke nou pa twò lwen de sa nou ta dwe ye a. Men, lè nou pa gen balon an, mwen twouve ke yo jwenn do nou fasil, y antre anndan nou fasil. Sou bal arete, nou trè febril. Donk mwen kwè ke yon antrenè ki te ka ban nou matirite taktik sa a, li t ap trè trè bon pou fè ekip la pwogrese. Alò, yon antrenè ki soti nan La Masia, ki te konn antrene jèn nan La Masia, ki te direktè sant Spòtif La Masia pou epou FC Barcelone, kòman nou wè yon jwè tankou Pierrot ki plis fè Bayern Munich, ki plis fè Inter de Milan e anba je antrenè sa a? Men ki laj Pierrot nan men? Se pa yon laj non, sèske ou konn La Masia se yon tiki taka, se
28 ans. Sèlman?

Konsa l parèt lè fi l di l bezwen antre nan Ayiti. Pou w di w bezwen antre nan Ayiti, fòk ou prezante yon dosye, men kisa w wè nan Ayiti a, men kisa w swete fè avè l, e men kòman w ap fè l. Donk, an sè sans, an sè sans, misye konnen ekip la.
Èske avèk larive de mesye sa a, gon seri de jwè ki riske pa antre nan politik li? Paske il y a de ces entraineurs qui sont comme ça. E yo reyisi sa, pa egzanp, Beckenbauer reyisi sa Bernd Schuster an 1990. E gen de antrenè se.
An menm tan ke seleksyon nou an gen kalite, men mwen poko, m pa kwè ke nou ko rive nan sitiyasyon kote ke nou ka pase nou de talan. Nou poko ka fè sa. Nou poko ka fè frekans sa a ke nou pap jwe ak entèl e ke nou pa ka nou pap rele entèl paske e nou poko gen yo an kantite. Paske jodi a an di l vrèman ke se dyaspora a ki fè se binasyonal yo ki fè seleksyon an. Donk nou gen apeprè on 27, 28

vin vin prete yon koudmen paske pa bliye ke se nèg sa ou pral rale yo pou ou wè sa vle di men baz la an swa pa ka rale Isidor se Nazon ki konvenk li wi tout a fè donk se yon son jwèt pou mwen se yon son jwèt pou mwen ou wap menm lè l rele w ou la wap tande l men ou pral chèche konnen a jwè yo kijan sa ye kijan anbyans lan ye èske ou panse tout a fè èske ou wè gen posibilite e pawòl pawòl Isidor Leni Bellegarde, ok Dominique Simon ap gen plis pwa ke nenpòt moun nan federasyon an paske jwè yo yo fè yo konfyans youn nan yo son fratri li ye ou wè sa mesye wè sa donk youn fè lòt konfyans non ou wè sa se li nou genyen nou swete l bon travay e ke n ap tann rezilta yo nou poko ka di anyen sou li nou pral gade men sèl sa nou ka di ke nou pa konn eksperyans ekip nasyonal li pa gen se sa ki yon jan petèt. Epi o nivo de la seleksyon gon seri de jwè tou ki Adjos Mike Kitalinda, gadyen an, Nazon e pa konnen e si pa gen lòt. Eske bon, jan w di a, selon selon CV misye, li konn jere gwoup, se filozofi li, gen tou sa, n ap espere ke. Wi, ke e lè Badia kòmanse avèk Ayiti, donk nou swete tou le bonè ke tout siksè ke pou nouvo seleksyonè la. Pase fanatik egzijan. Nou renmen bèl foutbòl, yo ban nou antrenè Masya.
Bon, bon nou swete nou pral wè tiki taka bò lakay nou la.
Alò se m pèplèks paske kounye a se jwè tiki taka yo ki apriori riske kòm si titilè donk m ap mande pa egzanp yon nèg tankou Simon, yon nèg tankou.

M renmen l jan w jwe, men m priyorize Eddy Antoine paske nan sistèm de jwe m, Eddy Antoine bay plis kou pase w, li fè plis batay sou teren pase w. E se vre ke le beau jeu, m pa di l pa enteresan, men m bezwen nèg k ap batay. Bon, se vre ke Philippe sèt enpoze, paske l montre ke se pa sik sèlman l konn fè, li konn met je janb, li konn met ti je janb nan sik lan. Men, o depa, il a ete fran avèk Philippe pou li di ke il ne sera pas titulaire. Philippe vin titulè paske l rele Philippe fò donk l adapte l paske Eddy Antoine n ete pa movè jwè non pli l tap jwe nan Resin e Philippe fò tap jwe nan Violette donk se yon ti pe sa gen antrenè lè l vini ou deja konnen o depa gon kategori de jwè li pral priyorize e pa apwa sistèm ni e gon lòt on seri de lòt antrenè Ou mèt bal jwè w vle lap alèz avèl. Yap. Non, gen 2 tip dantrenè, gen pragmatik yo avèk ideyalis yo. Ideyalis la li menm li kwè son sèl jan pou l jwe, donk li vle jwe konsa, fòk jwè a antre nan moul la.
Non men gen dantrenè, map retounen sou dokimantè a, gen dantrenè wap gade, ou pap janm konn sa, men Mourinho son nèg ki te Li te pale lèd avè w men se pa paske li pat vle wè w non. Se pou l motive w pa egzanp. Bro e Benzema sa misye fè Benzema pase. E Zlatan, Zlatan nan Inter pral pran twofe meyè jwè chanpyona epi Inter pral chanpyon wi. Epi premye mitan Zlatan ap voye flè. Epi misye antre nan vestye a, Zlatan di premye fwa l sezi konsa pou Mourinho di misye ou pa santi w wont Pou pou al pran trofe sa la a? Di m kòman? Ou pa santi w wont pou jan w ap jwe a la a? Ou santi w fyè ou pral pran trofe sa la a? Jan w ap jwe a la a? A monchè, ou pral lakay ou avè l, ou pral lakay ou tou fyè, ou pral di manman w, ou pral prezante trofe sa a bay manman w, jan w ap jwe a la a? A monchè, m t ap wont mwen menm si m se jan w ap jwe a la a m al pran trofe sa a.

Se chyon wi. Al nan nan vire. Li bel anpil map bay trop detay aprè konn al wèl li bel anpil sou Netflix. Misye li pre Adebayor sou Benzema, li pre Chicharito sou Benzema, men o final si wap gade nan sa Benzema di de Mourinho, Benzema di sa olye te dekourajel sa te ankourajel poul vin kay Benzema ke li a. Misye sure misye fè sa pou l pike ògèy ou.
Lè nèg Chelsea yo men lè Abramovich ap lage misye pa gon jwè k kontan.

Nèg Espany yo te vle misye siyen kontra lavèy final la. Misye di non l pap siyen l pa respè pou ekip la. Men l ap ret li fin pran desizyon l. Kounye a yo montre misye ap kriye. Li pa li pa monte bis la. Nèg yo fin chanpyon yo prale. Misye al salye Materazzi. Li kriye l monte yon taksi l ale. Li tou ret an Espany. Lelendemen nan semèn apre yo prezante l kòm coach Madrid.

Sa montre ke football jèn nou an gen avni. Vivye talan la.
Pwoblèm ki genyen se sòti janm te di an nan U17 la pou travèse nan U19 lan tout le pwoblèm e la. Paske apati de U17 lan le club de sèten peyi yo pran ti jèn yo Yo ba yo jwe mwen sonje m te wè Pierre Jean Jacques map toujou di lan u 17 yo vòlòl m sonje nan operasyon 2006 Violette pran ti jòj Diojis nan operasyon 2006 m kwè ke tanpèt pran Luther boule e Violette pran Jean Phenol Morlan e sa di gon seri de nèg e operasyon 2006 lan te pèmèt club yo te pran yo aujourd'hui nous n'avons plus le même championnat pou ti jèn u 14 sa yo e Violette ap vòlè, Racine ap vòlè, Aigle Noir ap vòlè etc. Etc. Donk nou pa gen sa a prèske ankò. Donk se pwoblèm sa a lè nou sòti nan faz siperyè a, tandis ke nan lòt peyi an, ti jèn sa nou sot kale Kataen an, lè yo rive nan U17 nan peyi yo, U19, gen klèb nan peyi yo ki pran yo. Donk e il n'y a pas mieux que la compétition. Donk yo toujou konpetisif. E lè nou pral kwaze avè yo nan U23,

A plus de 3 buts par match se enorm paske yon klasik se 3 gòl. Men nan jwè menm gen talan, gen talan. Kiyès ki meyè bitè pou nou pa gen enfòmasyon sa a? Mwen kwè ke Wensley Dumornay ki se kapitèn nou an li fè yon double nan final la. Ok lè fini Jodley Delma li te deja bitè fas a Repiblik Dominikèn li vin bitè ok m pa konn dekont final la pou bitè yo men nou e Delma avèk Dumornay

U 17 la li pa mal nan. Wi m dakò
men map gade eske nou gon gadyen pa egzanp sa m pral di an li fò kapitèn nou an ke nou pèdi an se te meyè gadyen pou nou men eske se te le meyè gadyen ki swa je ne se pa il y a un point d'interrogation mèt nan kant nou la avon pèdi Nou pral di ke nou pa pèdi on trè gran gadyen, men on a pèdi notre meilleur gardien. Donk, a 37 an. Donk, kounye la a, se nan U14, U15, U17, pou nou wè nan 4, 5 an, si nou pral gen on gadyen ki kapab omwen fè Menm bagay avèk kapitèn nou an, voir peut-être mieux. Paske mwen menm se youn nan pi gwo feblès seleksyon ayisyèn nan depi dè deseni se gadyen. Men U14 la li yon ti kal lwen seleksyon A. Wi, se sou. Brè Carlos li menm li nan antichanm nan li menm. Ok paske li menm li gen 19 ans. Se vre tu as raison men eske ou sonje ke Dida kòmanse avèk seleksyon Brezil an mwen kwè a 17 ou 18 ans an 97. Li te rezèvis sou Claudio André Tafarel. Donk e sa e di ke... Men, men, men, men, men, on gadyen ki pou vin ranplase Placide, l ap difisil. Paske Placide non pa sèlman te bon, ok, avèk seleksyon, men li te gen ora tou. Ok tout sa se te youn nan lidè nan vestyè la donk la sa se yon chantye ke nou dwe travay anpil sou li paske yon gadyen titilè se pa yon bagay jwèt li defini tout sa ou pral fè pou ekip ou yon gadyen titilè yon patwon defans ok nou gen atak la deja Ok tout sa nou gen patron defans lan an tèm de AD ok tout sa avèk Duvian e pi nou kounya nou jis bezwen ok konnen kiyès ki pral nan gòl la lè fini nap bezwen yon milieu ofansif paske nou chaje elye men nou pa gen milieu ofansif nou gen milieu defansif nou e AD pa twò jèn non la AD pa twò jèn e pa 33 zan l gen wi a nan. Fò n gentan prevwa pandan n ap pale de AD a, yon patwon defans, bon se vre ke nou gen Duverne, nou gen Delcroix. Depi ti U20 yo pa enspire konfyans, Tanis avèk Volcy. Non men Delcroix jèn, Duverne jèn. E wi Hans Delcroix jèn, Duverne jèn tou. Wi.
Donk sa vle di ke AD kapab petèt, mwen di petèt, ban nou e Gold Cup la. Gold Cup la apre sa. Sa ap depann de pèfòmans li.
Kwa? Towo kap pale avèw wi. Sou pouf la. Pou di an. Al gade. Donk. Sa m tap di w la. Ah rikiti ki boum. Non men e. Bon menm mwen u 14 an. E laj sa yo se talan. Fò w gen strikti. Se jan jwe foutbòl. Le pi souvan toujou wè kòmsi. Menm nan timoun yo wap gade nèg yo. Yo pèsonèl. Yo dribble anpil. Se talan. Se talan nèt. Se talan.
Kounye a, Kounye a pral gen fòmasyon, o fur et à mesure, wal fòme l, ke kilti taktik pral pran pral le pran le desi, desi, e, e, fòmasyon, anvètu fizik tou, fizik, tout bagay yo. wè sa m. Donk, si se pou talan, nou chaje talan isit. Se pou sa, se jwenn pòt de sòti a, e petèt, bon, erezman avèk rezo sosyo yo, e disponibite gen match yo nan, ou ka gad match yo fasil sou, Men, mesye, èske sou nou wè bagay YouTube, la? atan wi, sou YouTube, sou tout bagay sa yo, menm si se pa nan chanpyona, men gen de ti klèb, gen de scout k ap wè ti jèn sa yo. An espere ke nèg sa yo jwenn yon pòt de sòti. Se mwen bay la, m pral fè ti wout mwen, lòt la rete l al bwè kleren. L al bwè kleren, èske w konn tansyon l monte, mwen m oblije fè deviyasyon, men yo kritike m paske m vin gen pepou zanmi. E mwen menm, dèfwa se pa ti ji m pa ta ka bwè, m reziye m bwè dlo paske m konnen m fè sik.